E maten an, nou pa tèlman vle pale paske nou pa ledejann nan peyi a. Peyi a konnen opinyon nou. Ni Ayisyen ki isi, ni Ayisyen ki lòtbò. Men. Kenbe wi ki pou li. Ou pa reponn. Sèl bagay map siyale pandan yon mwa nan 3 okazyon yo fè fanmi mwen kriye. Sa gen yon mwa, te gen yon radyo Okap ki te kouri yon bri sou nou, sou baz nou mouri. E sa gen de semèn ankò, gen yon lòt jounalis ki te fè sa. E yè ankò. Selon sa m aprann, gen moun ki kontinye ap fè sa toujou. M ap di peyi an, timoun pa ale nan jandam. Fanmi mwen yo, m eskize m opwè de nou, sipòtè nou yo, admiratè nou yo, patizan nou yo, kolaboratè nou yo, kolaboratris nou yo, ke sa ki anndan, ke sa ki deyò. Lè de sitiyasyon sa yo rive, nou konnen l frape nou fò. Men mete fanm sou nou, mete gason sou nou. M pa gen pwoblèm avèk jounalis k ap fè sa yo. Jounalis k ap fè sa yo, se moun ki sanble m, se moun klas mwayèn, se moun ki nan pèp. Se pa jounalis yo pou nou wè. Jounalis ki nan pèp yo, ki se moun klas mwayèn, ke sa ki isi, ke sa ki lòtbò, pa antre nan jwèt sa. Anpil fwa m konnen gen de moun ki rele nou ban nou yon seri fos enfòmasyon pou n destabilize n. M sonje gen yon jounalis ki t ap pale Morvan, li di. nan zòn Kenskòf, yon sekirite oubyen yon polisye di l, men Moïse Jean Charles nan yon reyinyon kounye a avèk ekip Jovenel e ekip Martelly. Epi l di jounalis la, fè yon foto pou li. Epi, Morvan rele m apre, li wè m lakay mwen, m kouche sou yon kabann, epi misye di adye. Lè moun yo, sistèm nan, vle manje m, pa kite yo itilize nou, jounalis yo. M sonje, lè sa yo rive, anpil fwa, sa yo pa rive pa aza. Yo rive pou yon rezon. Lè yo te asasinen Jovenel Moïse, m anba gwo kou wi lakay mwen. M pa konn kote pou m kanpe tèlman m an danje. Epi gon jounalis yo rele l, yo di l, se Venezyelyen ki tiye Jovenel Moïse. Depi yo di Venezyelyen, ou gen tan wè kisa epi yo di Moïse Jean-Charles te apèn soti Venezyela. Depi yo di w sa, kòmsi y ap chèche yon bagay pou yo fè m. Men, lè w ap fè politik, depi w gen disiplin, ou gen yon liy, ou entèg, ou onèt, ou pa bezwen pè bagay sa yo. Nan moman sa a, m panse. M pa gen dwa opine sou sa twòp, men m ap di peyi an, lè w wè y ap fè jan de bagay sa yo, s on preparasyon sikolojik y ap fè, kòmkwa gon malè k ap rive sou mwen. Se sa wi k ap prepare la a. Ebyen map di tout moun Moise Jean Charles an sante. Okontrè, pwogram deplasman entènasyonal nou tap fè yo, pa rapò sa kap pase nan peyi Ikrèn nan, m te kanpe yo. M vin wè kriz sa a pral kontinye, m pral oblije kontinye fè deplasman m yo. Paske fòm kontinye fè deplasman yo, fòm fin aranje koze m avèk kontinan afriken an, koze peyi dayiti, amerik latin nan m prèske fin avè l, kontinan aziatik la m pral kanpe, pa rapò sa k genyen nan kontinan aziatik lan, nan Ewop de lès sitou. M panse li enpòtan tou pou m di tout moun, semèn k ap vini la m pral redeplase ankò, m pral nan kontinan afriken an. Sèl bagay, gen de moun ki pa vle pran nòt, m swete nou pran nòt. Ou wè sa k pase, m al pale avèk yon prezidan nan mond lan, yo imilye m paske m te pale avè l. Yo di yo koupe viza. Yo di yo depòte m. Yo fèmen m nan yon selil pandan plizyè zè de tan anndan selil la paske m te pale avèk yon prezidan an fonksyon nan yon peyi. Prezidan Maduro. Epi, menm peyi ki fè m sa a, Apre 4 semèn, y al chita avèk menm prezidan Maduro la. Si Ayisyen pa vle pran nòt pou nou wè, pou nou konprann, se vle ou pa vle peyi a soti nan sa l ye la a. Si n pa pran nòt, si n pa konprann, nou p ap konprann ankò. Mwen menm, m soti tout bon vre Pou n remete Ayiti nan plas nòmal li, paske nou gen yon peyi, se pa nenpòt ki peyi, men yo kraze nou. Yo fè n ap kouri pasi pala, al travay lakay moun, nou pa gen vakans, nou pa gen lwazi, n ap pase tray, m vle fin ak bagay sa a. E. Moun ki lòtbò moun ki anndan konpliman si n pat kenbe m sitou jèn yo humm si n pat la yo kraze mouvan an deja wi men jodi an m wè tout kouch anndan peyi a mete men nan mouvan pou yo ede nou retire peyi a nan sa li la jodi a m wè gen de moun k ap pale sèlman m ap pran kou m pa plenyen. Wè, apre sa ki te pase m nan imigrasyon amerikèn nan, tout sekirite m te gen yo, yo retire tout. Alòske se 4 peyi nan mond lan ki te vin vizite m, yo fè yon rapò, yo di lapolis nasyonal Moïse Jean Charles an danje bay prèv. E se lapolis menm ki te rele m pou di m men eleman, men sa m gen sou tèt mwen. M te di m pa bezwen sekirite. Ebyen, yo ban m prèv yo, yo ban m eleman yo, se ou k pran desizyon an. Yo di, ou pap ka rete san ou pa sekirize tèt ou. Ebyen, m di ok, m ap pran polisye ke m konnen, ke m abitye avè l pou fè travay sa a. Ou wè sa k pase? Eske se Ariel Henry ki retire yo kòm premye minis? M pa konnen. Eske se Elbe? M pa konnen. Eske se yon ansyen prezidan ki mete direktè polis la m pa konnen, ou wè sa kap pase au Cap Haïtien jèn yo ouvri je nou wi moun nan ghetto sitou ou wè sa yo fè yo pran on moun yo pran 2 moun yo pran 3 moun yo mete nan tout administration au Cap Haïtien yo tout moun sa yo soti Miragwàn epa pasem gen problèm avèk moun Miragwàn non men m pran epzanp lan epi Gon jounalis nan yon radyo mega m te byen apresye wi epi l rantre nan bagay la tou lè l di Moïse Jean Charles ansyen prezidan sa menm ki jodi an ap fè travay sa avèk ansyen senatè Kelly or 3 moun sa yo mete ansanm pou yo mete yon ti direktè APN m tèlman te apresye jounalis sa m tèlman wont. Lè mwen jwenn san fè travay sa a, m ap mande kote peyi an prale. Men, peyi an gen moun toujou pèp Ayisyen. An en mo, fò m di nou, sa ap fè nou la a, se nòmal. Paske se pyon k ap leve. Se pyon k ap leve. E m sot di nou, timoun pa ale nan jandam. Kèlkanswa rezon an, tout ak ke m poze depi l bon pou Ayiti, depi l bon pou pèp ayisyen an, m pa bezwen konnen pèn m pral sibi pou sa. Pèp ayisyen, m ap repete l ankò, s on batay, s on batay ekstraòdinè, Yo pa te konnen si Ayiti ta pral pran dimansyon sa nap pran la jodi avèk peyi a. E pèp ayisyen, pou m te netralize Montana, kote te gen tout moun ki te vle atake nou politikman palan, nou fin netralize Montana, kounye a, nou pral nan vrè pwoblèm yo. Pwoblèm ensekirite, pwoblèm dola. Pwoblèm lavi chè. Pwoblèm Leta ki pa ka bay sèvis. Nou poko gen Konsèy Elektoral. Nou poko genyen sekirite. Pèp Ayisyen, suiv byen wi, tann mo dòd lan. Paske, m pa kwè peyi an ka rete konsa. Ou wè semèn pase an wo, m wè genyen yon medya Ki rele Hispaniola, m kwè se Ismael kap dirije l. Depi wè l lage yon tweet, ou mèt pran l oserye. Li t anonse kantite, ki kalite moun ki ta pral nan CEP semèn pase yo. Nou pa nan, nou wè ki kalite moun. Nou wè moun tèt kale, nou wè moun fusion. Nou e moun sdp, men nou pa di anyen. Nap gade, nap swiv. Sèl sam konnen, pitit Dessalines pa bezwen mete moun nan gouvènman. Lè yap fè bri m pa okipe yo. Ou wè jodi an, yo retire polisye nou yo. M pou, map repete l, m pa konnen. Si se Ariel kòm PM, si se Kitel kòm minis enteryè, si se minis jistis lan m pa konnen, si se Elbe, si se ansyen prezidan m sot di an, m pa konnen ki moun. Men, n ap pran kou, men m vle di pèp ayisyen an, Moïse Jean Charles gen kouraj pou nou reziste. M sonje m te pran yon gaz sou Dèlma, Epi yo di Moise Charles mouri, manman m te sou kabann lopital, se sa k tiye l. Men, m ap di fanmiy mwen, eskize m ankò, nou dwe kenbe, nou dwe kanpe ansanm avè m. Gen de moun k ap sipòte nou, patizan m kwè sa ap fè yo mal. Tankou semèn pase gen yon bri ki kou di mouri, gen moun nan Milo ki pran sa oseye, bri an, sa mennen yo lopital. Men m ap di nou, jou fèy bra tonbe nan dlo, se pa jou l plonje. Pèp ayisyen kenbe la pa lage e disi mèkredi nap kite peyi an nou pral kontinye avèk batay diplomatik onivo entènasyonal lan pou nou wè kòman nou ka retire peyi an nan sa li la pèp ayisyen.